Bonjour bonswa mes amours kòman nou ye mwen kwè nou yo anfòm se Judeline Fody ki antre lakay nou jodia mwen tounen back ak yon nouvo video pou nou video mwen pote pou nou jodia timoun se yon video ki vrèman tris video a vrèman fèm pa kontan se yon video kote yon dam bay pitit li 19 kout kouto mon Dieu. Mezanmi ane a poko menm kòmanse pa kòmanse fèm pran kriz pa kòmanse fèm ap tonbe tout kotem pase ok mezanmi timoun m paka konprann bagay sa mond lan fini mond lan fini timoun heyy map envite nou al gade video an pran san nou byen pou nou tande Kisa yo ap di nan video an. Bonswa tout moun, kòman nou ye? Byenvini nan espas sa, yon plezi pou nou avèw. Si w moute abò pou premye fwa, li enpòtan pou peze bouton Subscribe e wap peze klòch pou kapab rete konekte avèk nou. Anfèt, 2 timoun sa yo nap gade la, youn genyen 7 mwa, lòt la genyen 2 zan. Donk, manman yo, nou ka konprann sa, 20 tan. 20 tan jèn moun a fè le naj. Gen de seri bagay kap pase pa bò isit wap reflechi bon. An Ayiti yo tap pale de petèt se se move lespri, son dyab ki moute moun nan. Men gen de seri istwa wap tande isit se terib. De tout fason an Ayiti yo tap di w ke se ougan k fè l la. Pase se a ne ryen konprann. An ba detay ki sa l ye? Se ke alene, alena. Jenn dam sa ki gen 20 tan, men ki zak li fè. Se ki zak sa l fè nan kòmansman ane a, sa vle di lakay gran pa li, te gen 2 ti moun, ki sa l kòmanse fè, premyèman, etan gran pa pral nan twalèt, li kenbe li, li frape l nan tèt, apre sa, sa w tande al rale kouto li, li bay. Granpèl gen 70 an by the way ok Nenpòt 10 kout kouto tonba atè ap aprann san Tou suit apre mezanmi se bagay tèt chaje nap esplike la Men yo rapòte yo rapòte l ba nou Tou suit apre mezanmi Eee Ebyen li te vini jisteman Eee Li pran kouto li, nou byen di w, e l atake papa a. E mentnan apre sa, papa a ki enkonsyan, e byen li al atake pitit li ki gen 7 mwa avèk kouto. Anfèt, yo fè rakonte pitit sa. 7 mwa al bal nenpòt 17 kout kouto epa bagay nou te ka pale fò mezanmi nenpòt 17 kout kouto 7 mwa li kite baby a nan baf tob la li mete dlo cho li lage li nan baf tob la answit li kouri la la take lòt pitit li a ki gen 2 zan li pran li yo te nan 11 yèm etaj Li voye l pa anba. Li tòs li, li voye l. Onzyèm fenèt. E... Pitit la tonbe. Anpil frakti. Bon, de tout fason, li pa surviv avèk chòk la. E pi a la fè li menm tou l djonpe. Li lage kò l anba tou. Hum? Li pase nan yon window l. Li frape yon bann lòt kote l. Tonbe nan tèt flò. Sèke li menm, pye l, an fèt, pye l kase, ren l kase, men l pa mouri, li menm ki gen, n ap pale de manman sa a, ki gen 20 an, li pa mouri. E, te gen yon moun ki t ap fè sekirite. ki jwenn ki wè kò yo rapidman yo rele 911 epi yo ale yo kouri moute kame yo kraze pot epi se nan moman yo jwenn gran pè a kap benyen nan san ni yo kouri lopita la yo ta lese yo wè si yo te ka ranime e ti pitit ki genyen 7 mwa a Yo te wè si yo te ka resisite l. Mwen te di 19 kout kouto. Li pa ta pran yon timoun 7 mwa. Li pa ta rive siviv. Gran pè a te prèt pou mouri nan yon kondisyon kritik. Nou byen dou 70 an. Yo vin jwenn li ap benyen nan san ni. Yo kouri avè li. E apre plizye operasyon. Nouvel yo fè konnen sanble gran pè a pap mouri. L ap siviv. E. Kanta manman moun sa ki gen 20 an, yo fè l operasyon nan jenou, nan ren, e li pa mouri. Yo kenbe li, men yo di pa gen bon pou li. Pa gen bon, pa gen bon, pa konprann, se nan prizon li ye. E men dou lè n ap li istwa sa yo, se teri, pa bliye ke nou nan kòmansman ane, se nan de choz. E ki jan es, ki sa k esplike rezon? Lè w ap gade vizaj e jenòm nan ventan. Ventan w gentan gen, lè w, ou ka konprann sa sa vle di tou. Depi ventan w gentan gen de timoun rapid. Ou ka konprann sa sa vle di tou. Youn 7 mwa, youn 2 zan. Ou ka konprann faktè la tou. Pase la, li bonè toujou pou gentan gen de timoun. Ok? E. But ki rezon menm? Ki sak pase? Se ke yo di ke ti dam sa ki gen 20 an, yo te diagnostike l sa n ta rele konpòtman dezòdone pandan pandan vakans ki sot pase la sòmè la. Yo ta fè konprann ke li te dèyè touye tèt li deja. Men sa kap pase menm? Sa kap pase pa bò isit? Yon peyi anpil lòt nasyon ap reve vin viv ladan l y ap ba gen moun k ap vann tout byen vann tout kay tout sa yo poze nèt pou yo vin o nivo sa n ta rele eldorado jan yo di a anpil moun se nirvana pou anpil moun se paradi E pi se la premye fwa nap tande sa jan di swa pou gen de seri de moun ou tande yo di w yo genyen e moun dizòde ou tande yo fou lè se pa zam yo rale yo mache tire sou tout moun men sa pi mal ankò mezanmi ki laj li 20 tan apèn parèt. Li gentan gen sa yo rele mood disorder. Sa vle di konpòtman. Ou konprann? An di li fou, byen antandi. Ok? Piske pa bo isit, nou va plis, an fèt, pou etranje a byen antandi, yo va plis pale de e fou yo fèl fou, yo va plis pale de sa. Men sa ka pase men. Gen yon pwoblèm. An fèt, yo byen di li te gen mood disorder, li te tante touye tèt li. E pi pandan kelke tan, li te homeless, sa ve di li te nan, li te nan viv nan chelte. Bon pi delte tou e de yo. Men se te si ke nan mwa desanm nan, li rele manman li pou di ke li an fom, la pase pran ti moun yo, e li vle repran vil, li vle get her life together. A ve di li vle reodone vil. Hein? Enben, de tle fason mwen m panse ke paran sa yo fè erè. Yon moun ou te genyen, ou te dal pral dèyè touye tèt ou. Ou gen moun dizòdè. Menm lòske ou ta di moun vle get your back together. Ou pa, depi ou ta pral dèyè touye tèt ou, ou pa ta pral lage de ti inosan sa yo nan men w pou y al pèdi lavi yo nan e. nan kondisyon sa. Men jan n di w la, se chak jou w leve w ap tande de seri de moun k ap fè se jan de zak. Men,